Ayisyen evolye konbatan tout solda nou yo leve kanpe pou n defann enterè Good la Lavi Mawon Ayisyen pote pou ou yon lòt edisyon sou Inisiyativ Pwojè Ayisyen Tounen Lakay la Nou remèsye tout sipòtè nou yo ki te deja pran tan pou gade e pataje videyo nou yo N ap mande pou toujou kontinye fè sa Pataje videyo nou yo avèk zanmi w avèk fanmi w Raple yo ke Òganizasyon Dwe Mawon Ayisyen se yon òganizasyon jèn k ap chache ekipe tèt yo, disipline tèt yo plis pou yo kapab fè pati de chanjman ke yo ta renmen wè nan peyi yo a. Nou remèsye ou deja, n ap mande w pou toujou kontinye pataje videyo yo avèk zanmi w, avèk fanmi w. Pa bliye tou vizite sit entènèt nou sou www.lanbimawonayisyen.org kote ou kapab aprann plis de travay òganizasyon an. E nou remèsye w ou menm ki sipòte òganizasyon Leve Mawon Ayisyen jodi dimanch 29 mas 2020 an. Nou antre lakay ou ankò pou nou pote pou ou rezon nimewo 49 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la. E kòm ou konnen avan nou pataje avè w rezon diferan rezon ke ki pou motive konpatriyòt nou yo, jèn ayisyen pou yo ekipe tèt yo pi byen, disipline tèt yo pou yo kapab kontribye nan chanjman ke yo ta renmen wè nan peyi nou an. Nou toujou fè ti konvèzasyon avè w. Kòm ou kapab konnen ke nan moman sa yo la, lemonn boulvèse avèk viris sa kap mache kouwone plizyè kilti, plizyè nasyon, plizyè peyi nan mond lan. E. Ou menm ki gen yon vi spirityèl, kòman ou kapab konnen lèzòm gen tandans, ann di, tounen vè kwayans yo nan tan sa yo pou yo kapab chache refij? E anpil nan yo, sa depann de ki kwayans yo, yo gen tandans priye oubyen fè diferan rityèl, m pa konnen a ki relijyon ou apatyen oubyen a ki kilti ou apatyen. Men lèzòm gen tandans tounen vè kwayans yo pou yo priye. E nou menm, sou platfòm Òganizasyon Lebe Mayon Ayisyen, nou konsyan de sa, ou menm ki apati a yon relijyon, ou menm ki gen yon sèten kwayans, n ap mande w pou w chache fason pandan w ap pwoteje tèt ou avèk zanmi w, avèk fanmi w, si se nan sa ou jwenn soulajman, si se nan priye ou jwenn soulajman, oubyen kenenpòt sa ou fè a pou w jwenn soulajman, n ap mande w pou w toujou kontinye fè sa, paske nou ka konprann ke nan tan difisil sa yo, Pandan ke lemond boulvèse, tout moun ap chache fason pou yo kapab soulaje tèt yo. E Nou menm Jèn sou Platfòm Òganizasyon Lanbi Mawon Ayisyen, dènye konvèsasyon nou te fè, nou t ap pale de kijan nou menm nan kilti nou, anpil nan konpatriyòt nou yo nan tan sa yo, yo gen tandans priye. E pa tout, men anpil nan yo gen tandans priye. Men nan priyè sa yo, si m ap raple m byen, m sonje lè m te timoun, lè m pral lekòl, lè m rive nan lakou lekòl la nan maten, lè nou fin rasanble pou nou anvan nou moute drapo nou konn priye men yonn nan priyè ki vrèman anpil moun konnen ki vrèman popilè se papa nou ki nan syèl la e map raple ou menm ki pa tap panse avèl kounye a si tout fwa ou kapab itilize l nan tan sa ou kapab Pou kapab pase tan sa yo, si l vin, si l pote soulajman pou ou, e n ap raple ou li, n ap pri, ou kapab priye avè nou tou si ou chwazi, ki di, Papa nou ki nan syèl la, se pou nou respekte non ou, se pou nou rekonèt se ou ki wa. Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la, pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodi a. Padone sa nou fè ou, tankou nou padone moun ki fè nou kichòy, pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou de tout sa ki mal. Paske se ou ki wa, ou menm ki gen tout pouvwa, ou merite glwa pou tout tan gen tan. Sa se konsa nou menm ki te raple nou, si w te timoun lekòl se sa yo te konn ap tande oubyen se sa yo te aprann ou pou di. Men nou menm sou platfòm òganizasyon Biman Ayisyen, kòm nou se jèn ayisyen ki evolye, nou pran yon lòt apwòch a li menm. Nou te di nan youn nan videyo nou yo ke. Si tout fwa nou vle vrèman jwenn ki idantite nou nan nou menm pèp ayisyen, si tout fwa nou dwe swiv an di kilti nou, nou vle pwomote kilti nou, nou dwe evolye nan fason ke nou menm nou pwomote kilti nou. E nou menm nou te chwazi pou nou. itilize menm koutim sa yo nan kilti nou ki se priyè lè gen yon bagay ki pa prale byen nou toujou rete sou menm ling sa swa nou priye oubyen nou fè kenenpòt sa nou fè a menm priyè papa nou ki nan syèl la nou te vire l yon lòt jan paske nan tan difisil sa yo nou wè ke li pwòp pou nou tounen vè zansèt nou yo pou nou chache soulajman paske se yo menm ki te pèmèt nou egziste kòm yon kilti, kòm yon peyi. Kidonk, nou te pran ti libète pou nou, ann di, fè ti modifikasyon nan priyè Papa nou ki nan Syèl la a. E, olye de Papa nou ki nan Syèl la nan jan tradisyonèl la, nou itilize zansèt yo. Se yo menm ki te ba nou peyi, se yo menm ki te ba nou yon kilti. Si tout fwa n ap priye avèk yon antite oubyen a yon moun, se nan tan difisil sa yo, se a zansèt nou yo pou nou ta priye. E nan plizyè tan pa an ki te difisil deja yo, si nou te kapab chonje sa, si nou ta pa idantifye a yon a yon kwayans, se zansèt nou yo ki te ba nou lavi, se zansèt nou yo ki te ba nou yon peyi, se avè yo pou nou ta priye. Kidonk, jèn sou platfòm Òganizasyon Dwe Maron Ayisyen t ap panse l konsa. Nou te fè yon ti yon ti chanjman nan priyè Papa nou ki nan Syèl la a, e nou te di konsa, Zansèt nou yo ki nan Syèl la, se pou nou respekte non nou, Se pou nou rekonèt se nou ki wa, se pou volonte nou fèt sou tè a tankou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodi a. Padone sa nou fè w yo, tankou nou padone moun ki fè nou kichòy. Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou de tout sa ki mal. Paske se nou ki wa, se nou menm ki gen tout pouvwa, nou merite glwa. pou tout tan gen tan. Umm jan m te di w la, n ap itilize opòtinite sa a pou nou an di fè priyè pa nou an pandan lemonn boulvèse la, menm peyi nou afekte de sa k ap pase yo tou. Se sa k fè nou te pran priyè Papa nou ki nan Syèl la, nou te dedye l avèk zansèt nou yo. Nou te vle se zansèt nou yo nan sikonstans sa yo ki pou gide nou plis. M kapab repete l pou ou ankò. W ap toujou gen chans revize l paske n ap ekri l pou ou anba videyo sa a ki ap reprezante rezon nimewo 49 sou Inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. M ap repete l pou ou ankò, se priyè sa a nou dedike a zansèt nou yo e tout konpatriyòt nou yo ki vle aprann li tou pandan tan difisil sa yo lemonn ap boulvèse a la. Si toutfwa w ta vle fè yon priyè, w ta vle adrese l avèk zansèt nou yo, ou kapab repete l konsa. Zansèt nou yo ki nan syèl la, se pou nou respekte non nou, se pou nou rekonèt se nou ki wa, se pou volonte nou, tankou se pou volonte zansèt nou yo, fèt nan syèl la tankou sou tè a, padone sa nou fè w yo, nou dwe mande zansèt nou yo padon pou tout sa nou fè yo, tankou nou padone moun ki fè nou kichòy, pa kite nou pran nan pyèj. Men delivre nou de tout sa ki mal, paske se zansèt nou yo ki wa, se yo menm ki gen tout pouvwa e yo merite glwa pou tout tan gen tan. Si toutfwa w ta chwazi fè priyè sa a nan tan difisil sa yo pou w pase ti tan sa yo pou w kapab jwenn soulajman pandan w ap pwoteje tèt ou kont viris sa a, pwoteje tèt ou ansanm avèk fanmi w, avèk tout zanmi w, n ap envite w fè ti priyè sa a avè nou, n ap ekri l pou ou anba paj la. ki pou reprezante rezon nimewo 39 sou initsativ pwojè tounen lakay la, ki se, Lè w ap fè priyè sa a, panse a zansèt ou yo, panse ki fason yo menm yo te sakrifye tèt yo pou yo ba nou lavi, panse ki fason tou jiskaprezan si nou priye a yo menm nou ka jwenn yon ti soulajman paske tan sa yo vrèman difisil e si nou pa tounen vè zansèt nou yo jiskaprezan w kapab wè pa gen moun k ap vin pote nou sekou. Se sa k fè, pou rezon nimewo 49 sou inisiyativ pwojè Tounen Lakay la, nou vle di w ke fò nou chache fason pou nou rapwoche nou pi pre zansèt nou yo. Rezon nimewo 49 sou inisiyativ pwojè Tounen Lakay se ke nou vle rapwoche pi pre zansèt nou yo, pi pre espri zansèt nou yo, swa nan priyè oubyen nan kenenpòt sa w panse ki pwòp a ou menm nan pou w kapab rapwoche w plis pli pre de zansèt ou yo. Pou nou kapab pase tan sa yo, pou nou kapab jwenn soulajman nan tan difisil sa yo ke tout lemond la ap travèse a la. Se te yon plezi kamarad Rodier ki te pote pou ou rezon an nimewo 49 sou Inisiyativ Pwojè Tounen Alakay la. Nou envite ou pataje videyo sa a, gade l, vizite sit entènèt nou nan www.lanbimaronayisyen.org kote ou kapab aprann de tout travay òganizasyon Lanbi Maron Ayisyen anvi fè yo. Ou menm ki konnen lòt òganizasyon sè w tou ki gen objektif pou yo sipòte, pou yo sipòte oubyen pou yo fasilite yon evolisyon sosyal nan peyi nou an, nou envite w sipòte òganizasyon sa yo, sipòte òganizasyon lbe mawon ayisyen e ansanm, mete tèt nou ansanm, travay ansanm, n ap rive kreye sosyete ideyal sa ke nou tout ta renmen viv ladan l lan. E m envite w pataje videyo sa avèk zanmi w, avèk fanmi w. Se te kamarad Wetzer ki te pote pou ou rezon nimewo 49 Souvni Static Project Tounen Lakay la Lanbi Mawon Ayisyen Nan non Zansèt nou yo, nan non Granmèt la, an nou defann enterè goud la. Mèsi bokou.